Sassou pa okipe Edwin, si w ka vini konnya fò m diskite bagay sa, m vle w vini pou sa w plenn dèl li pou m konnen si se landjèz lap fè oubyen si se verite.
Enben ok. Map rive sou ou la nan 5 minit. Di Zòdyè p. Chanje m, ah wi ou chanje m, sèl ou k te ka fè l, konble m.

Banm gou renmen. Se paske m tonbe damou. Se paske m tonbe, tonbe, tonbe, tonbe damou. Salut mes amours, kòman nou ye? Mwen espere ke nou tout trè byen gras a Dye. Ou menm ki fenk ap gade video sa, nap di w byenvini e si w te gentan abòne, nap di w byenvini yon lòt fwa ankò. Mes amours, si nap gade byen la, Nan video nou te mete avan, nan premye prank nou te mete a, m te fin prank. Yo te fin mete m nan zen an, jodi a li fò zòt pran. Menm jou a, lè m fin, lè m fin prank li, li di sa pa ka rete konsa, fò nou met ansanm pou nou prank yon lòt. Kounya la, sa vle di mes amours nou te deside mete ansanm menm jou a, sa vle di se 2 prank ki fèt yon sèl jou. Si nap gade nou wè nou toujou gen menm rad la sou nou, pen an kontinye fèt, sa vle di mes amours rete branche.
Allo. Koman w ye la kòkòt? Mbak li nan menm. M pa wè m la map gade. Hum. Wap byen pase. Bebe kap sakaje m.

Paske w konnen mwen menm, mwen, mwen jan bagay la ye a, map, map di konsa. Ou konprann sa m di w la? Ou konnen mwen depi lontan, depi lè m te rekonèt ou, mwen pa janm renmen bagay yo di, sesi sela, pakèt koze radot. Paske mwen jan bagay la ye a se konsa m diskite yo. Sa w konnen k pase la? M te ekri Eva pou Eva te vin penyen m. Kounye a la, Eva vin penyen m, pandan Eva ap penyen m, Eva ap di m yon pakèt koze, yon pakèt bagay Eva ap di m ou di de mwen. Ou konprann sam diw la Eva ap dim ou diy de mwen metone m di Edwin ki dim bagay sa ki diw bagay sa yo Eva sèmante y diw wi se ou ki diy yo kounya la m di konsa mwen m pa diskite bagay yo di fò fò Edwin la ou la anfas a Edwin pou m konnen si se Edwin ki di bagay la vrèman kounya la y poko fin peye m non y deplase y desann y desann anba lè achte yon bagay sa si w pa okipe Edwin Si w ka vini kounye a fò m diskite bagay sa. Mwen m p ap di w li la. Ou pa konprann m p ap di w li la w al nan fè move san nan telefòn, bagay isi la, bagay koze. Fò w vini, fò w vini pou Eva kanpe anfas ou pou l di m wi. Paske Melann di la, m la, li di wi ou di bagay la. Ok? Li di ou di bagay la. Sa ke m rele w la paske li pa la, li pa konnen si m rele w non. Sa vle di lè w vini sou li la wè, li sezi, ou konprann, pou m konnen si se manti. Ehe pou poun konnen si se manti lap fè ou non ou konprann sam diw la sa vle di mwen m vle w vini baz fòw vini poum diskite bagay la paske bagay la tèlman fèm mal anfen Edwin paske m di m pa imajine se ou kap di yon bagay konsa ni Landy tou paske dat nou rekonèt ou konprann sam diw la m pa imajine ke wap di yon bagay Eva fè sèman ou konnen sam diw la Eva fè sèman sou vye di wi ou kanpe nan vizaje ou di tèl bagay tèl bagay men mwen m vle w vini pou nou diskite bagay la la pase kòm li pa la mwen m vle w vini pou pou sa w plenn dè li pou m konnen si se landjèz la fè oubyen si se verite. Enben ok. Map rive sou ou nan 25 minit. Pa gen pwoblèm baz. Map tann ou kounya. Kounya map tann ou. Pase fò bagay sa diskite jodi a. Dayè ou konnen kòman m ye deja mwen depi yon moun di m m pa nan yo di. M pa nan yo di. Map tann ou kounya tande. Mwen ok. Pa gen pwoblèm.
Wa avize m, lè w vini wa avize m wa rele m nan telefòn an m nan. Rele m sou sa oubyen sou pwen la? Ou mèt rele m nan nenpòt nan yo. Rele m nan nenpòt. Ok, rele m nan sa pito pase pa m nan ap chaje. M ap vini. Anben ok, pa gen pwoblèm.
Eeh m santi gen zen toujou wi gen zen gen zen gen zen. Nou te gentan wè

Poukisa w konnen m rele w la Evelyne? Ou pa t di m ou konnen mwen bann koze yo di. Depi yon moun di yon bagay devan moun nan m ap rele m ap di men sa moun nan di m nan. Ou konprann sa m di w la? Pase mwen m byake nou lontan, m pa imajine Eva vin di yon bagay konsa de ou menm. Ou konprann sa m di w la? Men Eva kanpe la m ap pale pase men gentan di oh poukisa m te rele w. Konn a m bezwen konfime sa li di m nan. Pase m pa di w sa nan apèl mwen m te vle w vini la menm anfas pou m te ka konnen se poukisa Eva di m bagay sa. Pou m bzwen byen pou m ka jistifye pou m wè kiyès ki antò.
M te gen plan pou Eva te fin penyenm, e pa vre? Pandan Eva ap penyenm, Eva ap kòmante m yon bagay ke m pa konprann, m pa, kòmsi m pa gen ide, kòmsi m pa imajine bagay l ap eksplike m lan. Eva kanpe kareman, li di m konsa, ke, Oh, Carmenta, m te gen yon bagay pou m te di w depi lontan, men m te anvi di w li anfas, yon bagay Edwin te kòmante ansanm avè m, li t ap di m. Pase ley di menm li ley dim sa mdi mdi konsa ke ou pata sipoze di sa non pase Carmenta konn pale ansanm avèw Carmenta bon zanmi w nou konn pale ak Carmenta bagay sa mpa imajine wap diw bagay sa li ki dim sa ankò kisa Eva dim Eva dim konsa lèm premye mete foto a bebe sou sou wasap kareman wèy kòmant ansanm avèw wap ri bagay sesi sela bagay oh Eva pitit humm pitit sa pa fouti pou Landy. Men eva anfas men koumen eva eva eva Mwen anfas la Non non non non non pela pela Kitem fin pale sa ou te di a se li map di An weyy diy konsa ke an pitit aba fouti pou Landy se pou yon venezyelyen pit la ye. Oh!
Tout sa menm? Kounye a m di oh! Edwin ki di w yon bagay konsa? Mwen, lè Edwin te di m sa, m pa te, m li an li t di m konsa oh pitit la wi fis la pa pou ou, e pa pou Landy. Apre sa m di a, m pa kwè nan mwen. Mwen m pa nan ri, mwen m pa nan ri, mwen m pa konnen. Se sa ke m rele w Edwin, wè m rele w pou vini la dirèk. Pou vini bagay la, se Landy sa, sa fè Landy trè mal. Mwen bagay la fè m mal tou, m di m ap oblije rele w. M di m ap oblije rele w pou m kanpe devan Eva e m pa konnen si m te rele w. Wè lè m rele w la li te anba li te achte yon bagay menm kote m m wè l kouri desann. M di l an di m apre rele w pou w ka gentan vini. Menm si menm si gentan vini li menm l ap wè m rele w pou m ka diskite bagay la. Eva di m konsa w di konsa w rele y ou fè kòman w ta ke y w ap ri w ap bat tabal w ap di pitit sa pa pou Landy òm òm montal Landy katcho yon pakèt koze òpit la pa pou Landy òpit la se pou yon venezyelyen ye. Me Eva anfas ou sa vle di m m anvi konnen si si w te di bagay la wè si w pa te di l. Paske m di m pa imajine Edwin ap di yon bagay konsa. Ou konnen m lontan Carlita. M zanman Edwin. M zanman Edwin. Ou pa konnen m lontan. Eva gade m nan je. Edwin, Destin. Wi Edwin ou te di m sa. M di w konsa, pitit Carmenta pa pou l. Ki kòmantè m te fè anvan? Nan ki mwa w akouche Carmenta? M akouche nan mwa oktòb.
Ou fè m sezi wi.
Ou di m sa Edwin, ou di m pitit la pa pou l. Kisa w di?
Ohh!
Carine ou antò. Ou antò Carine.

Nou fin prank li ok. Paske nou gentan wè se menm jou a premye prank papay mete a se menm jou a te prank fèy fèt lè nou fin prank li lè nou fin prank li li di paka rete konsa fò nou prank fò nou prank fò nou prank Edwin tou paske yo tou lè lè se zanmim yo e li di sim prank li fò manzè prank tou.

Li gentan pran malerèz la nan cheve pi rale. Sa vle di mes amours nou wè ki risk nou pran pou nou. M rele yo te jis lakay nan 5 minit li gentan vini la vre. Nan 5 minit li gentan vin la. Sa vle di mes amours kite kòmantè ke non ba video a si w te renmen prank sa like epi.